Ou di? M di, repete sa w di a cheri. Li di m wi, chache papa pitit la oubyen jete pitit la, pitit la pa pou li. M di ok mèsi. Bonjou bonswa a tout zanmi fanmi m yo, jodi a mwen pote yon lòt video pou nou. Video jodi a se yon bagay ki rive nan lavi m, sa vrèman boulvèse m. Mwen pat panse si sa tap rive m, sa fè m pa gen dòmi lajounen, m pa gen dòmi leswa, lajounen, m pa gen dòmi leswa, sa vrèman boulvèse m, sa vrèman ban m pwoblèm. Ou konnen nou fè pati fanmi m ke mwen vle pataje sa ansanm avèk nou pou nou di m konsa ke kisa pou mwen fè paske Mwen pa vle pran yon desizyon pou kò m apre pou mwen vin regrèt. Paske sa k rive m nan lavi m, mwen konn rete mwen santi m ta m ta vle tiye tèt mwen, mwen kriye twòp, mwen santi m ta vle tiye tèt mwen, m santi m panse avèk mal, m panse a negatif anpil a sa k rive m nan. Ok paske sa Bondye sa sa boulvèse m anpil, sa ban m pwoblèm, sa ban m pwoblèm paske m pa t janm panse sa t ap rive m nan vi pa m. Ok se Mwen te vin arive renmen ansanm avèk yon yon moun epi ou konnen lè mwen te fè video nou te poze m kesyon mwen te di ke mwen pat gen mennaj ya mwen pat gen mennaj ok mwen te vin gen mennaj mwen vin arive renmen ansanm avèl aprè sa nou vin ale nan relasyon al nan fè sèks bagay epi men Li te mete kapòt, mwen te te met kapòt, li te mete kapòt. Pandan n ap, pandan l ap fè sèks ansanm avè m, epi lè li fin ejakile, epi pandan mwen leve pou m al fè twalèt men m al nan douch m al benyen, epi se konsa tou mwen santi, m santi, mwen vin wè spèm nan vajen mwen, ya, epi mwen rele, mwen di, cheri. Bon m kwè mèt kapòt. Sa se spèm ou ki nan devan m. Li di non e pa spèm m ou genlè spèm pò m di non cheri spèm fi pa konsa se pa konsa. Mwen di m di non cheri sa se spèm ou l ye bebe sa se spèm ou l ye cheri paske se pa spèm pa m ke nan ke li men li potko flòch kapòt la epi nou m al verifye atè a paske mwen te leve anvan l pou m al benyen li menm li potko fè sa m al verifye kapòt la m di cheri gade. Kapòt la pete baby. Li di oh kijan l fè pete m di ah li pete ok sa pa. 2 jou Apre 22 jou mwen santi mwen pa mwen santi mwen pa alèz mwen santi ke mwen pa byen m di yo sa kap pase m konsa m toujou gen malalèz m pa ka m pa ka dòmi le soir m pa ka dòmi epi mwen pa gen apeti nenpòt bagay mwen manje kè m plen epi mwen pa ka pran sant m di yo sa kap pase m konsa. Epi lè pou mwen aje gen règ mwen, mwen pa gen règ mwen. M di o, men mwa fini m pa gen règ mwen. Ki jan sa? Epi sa m fè, mwen doute, mwen di mezanmi Jezi piga m ansent non. Mwen doute epi mwen ale mwen al achte yon tès gwosès. Lè m al achte tès gwosès la, epi mwen fè l, resilta ban mwen positif, resilta ban m 2 ba, sa vle di ke mwen ansent. Banm de ba. Mwen tèlman sezi. Mwen kontan, mwen sezi an menm tan, mwen tris an menm tan. Kounya mwen rele mwen di Entèl, ou konnen mwen lè pou m gen règ mwen m pa gen règ mwen m santi yon malalèz epi mwen al fè yon tès epi mwen ansent. Li di kòman w al fè yon tès ou ansent la mwen te gen lòt nèg. M di kòman, kijan m te gen lòt nèg la cheri? M ansent pou ou paske se avè w ou te vin jwenn mwen selibatè m pat gen nèg. Se avèw mwen fè sèks se pou manse. Li dim non, ou te met kapòt. M di cheri ou chonje, kapòt la te pete mwen te dou sa. Li di non, mwen te mete kapòt, degaje w, chache papa pitit ou a oubyen jete pitit la. Mwen tèlman kriye. Mwen di sa w di cheri. Ou di? M di, repete sa w di a cheri. Li di m, wi, chache papa pitit la oubyen jete pitit la, pitit la pa pou li. M di, ok, mèsi. M fèmen. Lè m fin fèmen telefòn nan, m ap panse, m ap panse, m ap panse, m ap panse. Mwen kriye, mwen kriye, mwen kriye, mwen kriye, mwen kriye. M di, o Bondye, ou konnen mwen bezwen yon pitit. Mwen te rete mwen pa gen nèg. Men poukisa se mwen sa rive? Pou kisa se mwen sa vre pou kisa se men se se chwa sa mwen fè ki vin poblèm grav sa vin rive m ke mwen nan laj pou m fè pitit ke mwen ansent pou yon moun pou moun nan ke mwen ansent moun nan di m se pa pou li epi moun nan di m jete pitit la m di bondye pou kisa se mwen sa rive epi m ap kriye m ap kriye m ap kriye m ap kriye m ap kriye sa ki nan tèt mwen se tiye tèt mwen se fini avèk poblèm sa paske. Di Bondye fèm fè pitit avèk yon nèg ki vle pitit la, avèk yon nèg ki ki ki ki ki vlem tout bon ki vlem tout bon pa fèm fè pitit nan nenpòt kondisyon mwen gen laj pou m fè pitit sa fè mwen mwen mwen poko fè mwen mwen kenbe tèt mwen paske m pa vle fè pitit nan nenpòt koz en kondisyon epi pou m wè si e mwen sa rive. Sa banm pwoblèm, sa banm pwoblèm, sa boulvèse m, sa boulvèse m anpil. Fanmi m yo, zanmi m yo. M di fòk m fè ti videyo sa pou mwen, pou mwen mande nou de twa konsèy pou nou di m ki sa pou m fè. Pou nou di m ki sa pou m fè paske bagay sa boulvèse m, m kriye anpil, m pa gen dòmi le swa. Se nan ki bouti sa pou m fè paske m santi m vle tiye tèt mwen, m santi m wont a tèt mwen, m santi m boulvèse ke m ansent pou yon moun pou moun nan di m jete yon timoun ke mwen poko genyen. Ke se pou li ke mwen ansent, mwen pa fè sèks avèk lòt moun pou moun nan di m jete l. Se nou ki pou di m sa pou m fè, se nou ki pou ban m konsèy pou nou di m ki sa pou m fè. Paske bagay sa boulvèse m, bagay sa ban m pwoblèm. Nou menm medam, nou konn avèk ki moun pou nou frekante, pou nou fè sèks. Paske nèg deyò yo pa moun, yo mechan. Ebyen Se yon prank tande mes amours Guys video Mwen prank nou ok Video jodi a se yon prank Mwen te vle prank fanmim zanmim yo ok. Pa bliye pataje video a like li kòmantel ok m konnen nou pral fache mwen ba nou ti prank lan se pa vre mwen pa ansent vre mwen pa tal fè sex vre kapòt pap pete vre se yon prank bisous.